Premye mo ke m ta renmen plase se pou premye minis Ariel Henry. Byeneme, Bondye beni w. Videyo sa a se pou nou kapab reponn yon kesyon ki mande èske kretyen yo ta dwe vote. Anvan nou reponn avèk kesyon sa a, yonn nan tèks ke nou ta ankouraje w pou li,

aneyanti. Nou pral wè si na reponn kesyon an pou. An atandan nap diw si se pou la premyè fwa ke w tonbe sou chanèl lan aktive klòch lan fè kòmantè epi abòne patajel avèk yon frè yon sè pou ke lè nou mete videyo ankò pou kapab jwenn li dirèkteman. Se but pa mwen e priyè mwen pou ke Bondye map sèvi an li beniw. Ki wòl relijyon genyen nan releksyon prezidansyèl e nou vle fon rega retrospektif o zeleksyon ki te mennen George W. Bush o pouvwa an 2000 e an 2004. Etid moutre ke si se pat mond evanjelik lan, Li tap ekstrèmeman difisil e prèske enposib pou ke Jòj Bouch te rive prezidan Etazini Damerik, sitou nan dezyèm manda a. Yo moutre ke gen 78 pou san dè evanjeliste blan ki vote pou Jòj W. Bouch. Ebyen, piske li jwenn pouch pa mond evanjelik lan, an fevriye 2004, Le prezidan Bush a deklare ke l soutnè un amandman konstitisyonèl entèdizan le maryaj omoseksyèl. Misye kanpe klèman li di ke li pral amande konstitisyon an pou ke moun de menm sèks pa ka marye. Mwen menm avèk ou antanke etidyan de la Bible, selon le liv d'Apocalypse, si n ap li, nou konnen ke se enposib. N ap etidye liv Apocalypse, n ava pale un peu de plus de sa.

Pou se ki sont elve an dinyite. Letènèl mande pou ke nou priye pou moun ki leve an dinyite yo. Sè di ok, kòmanse sou pastè legliz nou, kòmanse sou mè ki nan vil kote nou ye yo, kòmanse sou kazèk yo, kòmanse sou azèk. Se yon òd ke Letènèl ba nou an tan ke sèvitè pou ke nou leve moun sa yo dan la priyè, ale nan depite, senatè, rive nan prezidan, fò nou priye pou yo. Ou kapab konprann ke si Letènèl mande pou nou priye pou yo, yo jwe yon wòl ase enpòtan nan sosyete nou an, nan vi pa nou. E an ki sa Samyèl, an 1 Samyèl 12, vèsè 13 e 14 lan, ki sa li esplike nou? Li t ap mande Samyèl, yon wa, E vwala ke Samyèl etabli Saül kòm wa, li di, Men wa ke Letènèl ban nou, men wa ke nou t'ap mande an. Men wa ke nou te bezwen an. Sètadi ke, malgre ke se pa te eleksyon ki te gen nan epòk yo, paske pou vin wa se eritaj oubyen pèp lan chwazi w pou vin wa. Sètadi ke nou wè pèp Bondye an, d'une manière ou d'une autre, te toujou patisipe nan selekte, oubyen elekte lidè yo. Sè dire ke nan sistèm ke mwen menm avèk ou ap viv jounen jodi an, nou nan yon sistèm demokratik. Sistèm demokratik lan ki sa l ye? Selon William Webster's Dictionary, sistèm demokratik lan c'est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir suprême appartient au peuple.

Ke w patisipe ke w pa patisipe, majorite moun ki vote l yo vin fè ke nou tout chwazi l. M ap di w byen, yon majorite soufrans mond lan ap andire jounen jodi an se akoz de dirijan enkredil, de dirijan malonèt. E kiyès ki chwazi yo? Se mwen menm ansanm avèk ou. Selon Pwovèb 28 vèsè 12 lan, li di, Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Kan lè mechan se lèv chaken se kach m pa bezwen di w anyen jounen jodi an si w ap viv an Ayiti pou w wè ke kòman mwen menm avèk ou ap kache n ap kite kay nou n ap pati. Ebyen nan seleksyon lidè nou yo gen yon bagay ki mal pase e vwala kisa l pote ba nou. Antanke kretyen mwen menm ansanm avèk ou Nous avons des missions sur cette terre. Pou n kapab chèche konprann, an nou tande Reveran Jean François Tristan, kire pawas Akayè a, nan yon ti senp konsèy ke l t ap remèt avèk Doktè Ariel Henry. An nou koute l ansanm. Premye mo ke m ta renmen plase, se pou Premye Minis Ariel Henry. Mesye le Premye Minis, mwen ta renmen di w jodi a, kò levè lou nan kèlkeswa jan sa ye, kèlkeswa tout sa yo kapab di, vous êtes le Premier Ministre de la République et vous avez une grande responsabilité, la responsabilité 2 mèt tout ti pitit peyi ya ansanm pou yo ka byen nou isi pa rapò avèk sitiyasyon ke nap viv jodi ya. Mwen vle di yo, m si e sèten nan laj ke w ye kounye la, vous n'avez rien à perdre. Ou pa gen okenn enterè wap defann. M pa kwè ke kounye ya kote ke w ye la pa rapò ak nivo konpetans ou, m pa kwè ke w bezwen rich. Sèl sa mwen joudan ka bezwen kòm onè, se si mwen ta rive mete tout pitit peyi a chita ansanm pou nou veye yon solisyon avèk pwoblèm peyi a. E mwen si e sèten menm jan ke jodi a n ap pale de zansèt nou yo, e byen petèt yon jou tou yo va pale de ou kòm yon moun peyi Dayiti ta travèse yon moman Trè trè trè te difisil e ou se te youn nan moun ki te aksepte sakrifye ou, aksepte sakrifye tout sa ke w ye pou w kab retire peyi a nan sitiyasyon ke l ye a. Wow!
Kounye a ou kapab di, se poukisa ke mwen rantre ekstrè sa a nan repons sa ke m ap bay lan. Sa fè pati de misyon ke mwen avèk ou genyen sur tè lan. Li di ke yonn nan bagay ke Bondye di nou, nan Pwovèb 14 vèsè 34 lan, li di, La jistis selèv yn nasyon, men le peche è la hont dè pèpl. E an Ezayi, e an Pwovèb 31 vèsè 9, li di, Ouvre ta bouch, juge avèk jistis, et défend le malheureux et l'indigent. Pawòl ke Reveran Jean François Tristan remèt ansanm avèk Doktè Ariel Henry, n ap remake ke an oken ka li pa derespekte PM Ariel Henry, men li fè pase yon revandikasyon ki pa revyen a li menm ki ap defann malere lap defann moun ki pa ka pap yo li pale pou sak pa gen vwa yo pou lè san vwa mwen menm avèk ou fòn konnen ke Jezi Kris a travè tout misyonn su la tè Jezi Kris te la pou lè meprize pou lè maltrete pou lè zoprime Jezi Kris pat kote lè zofansè Jezi Kris te kote lè zofanse.

Si ou pral nan eleksyon pou vote yon moun ki li yon moun poutèt slogan ke l genyen, pa ale. Chak pastè jodi an k ap tande mesaj sa a, chak manb legliz k ap tande mesaj sa a, devwa mwen menm avèk ou se pou nou edike moun ki n ap sèvi yo pou yo kapab fè bon chwa. Mwen menm avèk ou nou dwe sispann vote moun pou slogan. paske nou vote plizyè deja pou slogan m pa bezwen site non yo paske m pap fè reklam pou yo. Si yon moun kandida ke se pou mè, ke l te kandida pou depite, ke l te kandida pou senatè ou prezidan de la repiblik, la kestyon ke m genyen eske l gen yon plan? Plan nimewo 1, fòk li gen yon plan Kijan l ap fè pou l mete pou l asire ke tout moun ap viv nan sekirite, pwoteksyon kont vòlè, kont bandi, kont vodou, kont tout sòt de pèsekisyon peyi an ofri? Sa se nimewo 1. Nimewo 2, èske l gen yon plan ekonomik pou ke l kreye travay nan tout raje Peyizan ka travay, moun ka al jwenn faktori pou travay pou pran swen tèt ou pou viv tankou moun. Nan venteyinyèm syèk sa a mezanmi, yon pla manje cho chak jou pa ta sipoze yon pwojè. Twazyèmman, èske l gon plan ledikasyon? Nou gon sistèm edikasyon ki la depi lè gran granni grann mwen te la, ki pa janm fè pyès chanjman. Kenbe timoun lekòl segondè, reto filo ke kana ni Kanada ni Etazini pa genyen nan segondè, yo kenbe l an Ayiti pou kenbe timoun nou yo dan lamizè e pa janm gen moun ki gen ase de fòs, de matirite pou di ke le système éducatif devait être remanié. Jamè. M ap di w byen jounen jodi an nou kapab kondane blan e si nou gade istwa peyi Dayiti de notre indépendance à nos jours yo pa inosan ladan li. Men se men Ayisyen ki kontribye k fè tout sa k fèt yo de mal. Nou aksepte pran lòd nan men yo pou nou ka pou nou gagote eleksyon. Nou aksepte pran lòd nan men yo pou nou pran desizyon ki ale kontre le pèp. Nou pa janm fè dè negosyasyon ki ke peyi an kapab benefisye ladan li de manyè sosyo-ekonomik. Men a la fen de la joune, Wi, yo patisipe, yo se e yo se varyab prensipal rezon an, men nou menm, se nou ki egzekite le plan de notre ennemi. Jounen jodi an m ap di w byen, frè m, sè mwen, ou menm ki an Ayiti, ou menm ki ankò nan la dyaspora, je veux parler surtout aux Haïtiens vivant Ozetazini Damerik e o Kanada. Nou gen anpil chanjman nou ka fè avèk vot nou. Ayisyen ki an Ayiti, Etazini, Kanada. Fò nou kòmanse patisipe o zeleksyon e asire nou ke eleksyon yo pa vòlè, yo pa bòykote. Asire nou ke nou vote moun selon plan. Asire nou ke m poko janm wè yon jou nan peyi Dayiti si se pa pou rezon politik pou yo pwan nèg a kòl blan kòl ble pou yo mare l pou l al nan prizon pou vyòl pou detounman de fon se toujou se pa yon sistèm jidisyè ki endepandan men se toujou pouse pa la presyon politik ki fè sa fèt ka mwen menm avèk ou konnen trè byen si se pat pouse pa la presyon politik ke sa te fèt. Prizon peyi dayiti pa tap gen kote poul mete politisyen magouyè. E la bib mande mwen menm avèk ou nou sipoze prè pou non defann sa nou sipoze prè pou non mande yon chanjman kòman nou kapab fè sa patisipe o eleksyon pa vote moun avèk slogan asire nou ke si yon moun pran yon bilten kòman tan ki jan ou janm tande senatè yo depite yo fè lwa pou yo ta di ke si yon moun ta vote. Se pa li k vote al pran yon bilten lap al pase 5 an prizon pou pase ou pa janm tande sa paske yo renmen sa kap fèt la e lè w pa chwazi lidè w ou pa ka avanse lè w gon sistèm edikasyon se pa pè pou k chita k desine l ou pa ka avanse paske moun ki ba ou l la ou pa konn enterè pa l enterè pa l pa enterè peyi w la se nou menm ki pou sipoze mete tèt nou ansanm pou nou deside. M ap mande a chak pastè, a chak predikatè, a chak frè, a chak Ayisyan ki tande mesaj sa a, fè yon fason pou nou konprann ke rezon nou la a gen yon rezon pou nou defann sa k pa kapab yo, sa k pa gen vwa yo. Mwen te santi mwen emu lè ke Reveran Jean François Tristin t ap pale de lasòt ansanm avèk PM Ariel Henry. Li pa rive manke l dega. Kretyen kapab revandike d'une revolisyon trankil kote ke pa gen boule kawoutchou, pa gen tiye moun, pa gen kraze. E mesaj sa a nou menm ki nan mond ki avize a, nou ta sipoze kòmanse fè l pase o Zayisyen. Manifeste pa vle di brile. Manifeste pa vle di bare wout. Manifeste pa vle di entewonp lòt moun sikile. Paske lè nan bloke wout la si yon moun malad li pap ka al lopital, moun kap vann yo pap ka sikile. Yon peyi ki bloke ekonomi l plonje. Se yon ekonomi ki an chit libre. E sa a li menm li vin pèmèt ke moun kap viv chak jou se nan lari an pou yo fè de gouden an yo vin sanse pa ka manje, yo pa ka bay pitit yo manje, yo pa ka peye lwaye, yo pa ka fè sa pou yo fè. Li lè li tan pou ke nou rele anmwe, pou nou pran direksyon pou nou sove moun ki pa kapab yo, pou nou patisipe nan tout aktivite ke peyi nou ta dwe fè pou ke nou kapab eli de lidè ke selon vwa pèp lan ki rive o pouvwa. An konklizyon, je devè dire ke se la responsabilite de chak kretyen de vote. E se la responsabilite de chak pastè dankouraje sè manb degliz de patisipe o zeleksyon e de vote selon lè valè kretyèn. Se yon kòmand ke labib fè nou pou nou priye pou dirijan yo, m panse tou fò nou patisipe nan selekte yo. Si legliz vote, ebyen nou ka fè demand. Gwoup Ayisyen nan peyi etranje si nou vote, pa egzanp si yo ta di 80 pousan Ayisyen Etazini vote tèl prezidan, ou mèt kwè m si w vle lè nou fon demand si peyi nou pa bon fè demand yo t ap reponn nou paske yo konnen y ap tann nou nan eleksyon. Le fè ke n pa patisipe nan eleksyon, lè y ap depòte Ayisyen yo depòte nou pa mas e pa pa paske nou p ap vote. M te ka di se paske nou nwa men m pa ka rete la selon lè kiben ki vin isit yo vote. Yo vote, yo patisipe nan eleksyon anpil. Sa vin fè ke anvan yon moun pran yon desizyon kont yo fò w reflechi anpil. Si ke nou menm antanke ayisyen nou pa vin sitwayen moun ki sitwayen ameriken yo, ki sitwayen kanadyen yo nou pa sitwayen ameriken ou sitwayen kanadyen pou yon paspò nan men nou. Nou bay tèt nou yon pouvwa pou ke nou ka patisipe o zeleksyon. Vote! Vote! Vote! Pe enpòt moun ke w vote an, paske y ap kalkile kantite, pousantaj Ayisyen ki vote ki nan peyi an, e lè sa lè nou fè yon demand y ap ka respekte nou. Si gon magouyè ki tonbe pami nou, ou ka ekri depite w, ou ka ekri senatè w, ou ka ekri prezidan w pou di l ke moun sa a, me sa l fè peyi w ta bezwen pote yon plent fòmèl kont li. E biwo senatè a ap ede w pou chwazi pou ba w menm avoka kòman w kapab depoze plent sa a. Men fòk ou patisipe o zeleksyon, fòk li konnen ke se li menm oubyen pati l la ap benefisye. Paske li pa bezwen, si nèg la repibliken li ti aske li fè yon bagay pou ke repibliken kontinye benefisye ladan l. Si nèg la demokrat li fè yon bagay pou ke demokrat kontinye benefisye ladan l. Men an Ayiti nou gen 200 pati politik, Chak nèg ap rale kabwal yon lòt bò epi nou pa konn kote nou prale. Fòk nou vote nou ka chanje sa antanke kretyen. Well non nou pral di ke se pa politik ou vin regle sou latè men kòm mwen di w si Bondye tap voye w dirèkteman sou syèl lan li pa tap fè w pase sou latè e ou ankò sur tè fodrè t il byen ke w reponn ansanm avèk responsabilite w. Lè w wè sa ki pa bon pa pale l Bondye pa pran plezi ladan l paske li mande pou ke mwen menm avèk nou nou pran responsablite nou pou ke nou nou fè reklam li di ouvre ta bouch juge avèk jistis e defan le malere e lendijan pwovèb 31 vèsè 9 fè silans pa yon opsyon si w ka fè sa ki byen ou pa fè l ou komèt yon peche ke Bondye beni w non pa mwen se Doktè Fils Dieu Conserve